Epi pou Theriel, ti vagabon, se, se, se, misye, misye se tankou yon chyen fou ki gaye ki soti pou l mòde tout moun. Men mwen di Theriel, li rive! Se pa posib sa! Sa k pi fè m mal, se paske Theriel konnen sa l fè a. Misye konnen sa, misye konnen sa l ap fè a. Misye konnen sa l ap, se ekspre misye fè, sa vle di, misye konnen sa l fè a. Calme toi ketya m konnen w konnen w m konnen w kapab m konnen w kapab. Misye vle antre nan entimite m misye vle antre nan entimite m misye bezwen antre nan maryaj m bon mwen menm avèk Telor nou pa mèt maryaj nou. E kisa ki pouse w mande pou fè ti pale sa ansanm avè nou?
Bon se paske mwen wè genyen de atak sible e atak yo yo pa site non m pèsonèlman men gen moun ki itilize yo pou site non m. ki fè des akizasyon trè trè grav e pou atenn mwen, atenn mwen sou tout plan, atenn mwen sou le plan emosyonèl, atenn mwen sou le plan entegrite, atenn mwen e kòm moun, kòm pèsòn imèn. E genyen yon jounalis, jounalis, m ap site non l paske mwen konfime. Pandan w pale a, si w vle, pandan w ap pale ou vle mwen mete kèk mesaj sou pou gran piblik la? Sa pap deranje ou? Pa gen pwoblèm. Mwen m toujou di sa mwen menm, pa gen anyen m ap fè ki kapab rete an kachèt paske m toujou, tout sa m ap fè m toujou fè aswè. M ap pare gen mesaj yo mete kont ou yo wi. Wi, wi, wi, wi, wi. Enben ok, m ap lage kèk. Ou mèt avanse. Ya. Ou mèt mete yo. E ki. ekri yon premye mesaj, nan premye mesaj la li di, lè w fè yo kidnape mari w pou w ranmase lajan tout kote pou w fè azil, w a di si sa se pa krim, si pa nan nivo Vitelòm, Izo, tout gwo chèf gang nou konnen yo, li konpare m avèk yo. Epi sa pa sifi, yo, sa pa sifi, li fè yon dezyèm pòs ki di ke ou gen mari, Pou chak aprè midi wa l chak jou al travay pou fè tout jounen w nan nan biwo defansè dwa moun nan fò ta bò kote l epi li vin ranfòse sa l di an ba l travay toujou sou ankèt e kesyon kidnaping nan se plizyè moun paske mwen menm se pa mwen gen kèk tan mwen pa pale avèk Teriel lè m di mwen pa pale avèk Teriel tout mwa janvye m ap pale avèk Teriel men depi lè Teriel ap trete dosye. Shelton Sanon an. Mwen pa diskite sa avèk kliyan. M te toujou konn diskite avè l men dosye sa m pa diskite sa avè l pou li menm mwen kont li nan dosye a. Efektivman mwen te pran pozisyon m klèman nan dosye a paske mwen pa pale avèk Pierre Esperance, mwen pale avèk Rosie lè m tande dosye a, Rosie eksplike m dosye a epi. Mwen pran pozisyon m, mwen kwè sa Rosie di m nan, mwen kanpe, mwen pran pozisyon m pou dosye a. Epi, misye fè atak sa yo, premye, premye atak la li idantifye m kòm moun ki planifye kidnaping. Yo kidnape mari m 13 out 2022. Dosye vwayaj mwen gentan fini ranje, tikè m gentan achte depi 10 out. poum pati 31 out yo kidnape marim 13 out epi Theriel le pire e sak pi fèm mal la li konnen sal ekri yo se manti humm li ekril kanmenm paske tout kesyon vwayaj mwen moun ki pwòch mwen fanmim ap sou kote fanmim avèk moun mwen pwòch yo konnen map deplase Theriel konnen mgen poum pati Theriel konnen mgen poum pati. Epi yo di l sa, yon moun k ap di li te zanmi w, ou tande, moun nan ap di l te zanmi w, l ap mennen ankèt. Si w ap mennen yon ankèt, moun yo akize a omwen fò w kontakte l. Misye pa janm kontakte m. Yo di l sa, li kenbe l. Epi kounye a li pran l li lage l sou Facebook, li fè dega li fè a. Gen de moun ki, gen de moun, de gwoup politik, sa mwen konnen l, sa m pa t janm bay enpòtans avè yo, de gwoup politik, ki te toujou ap site non m kòm moun ki gen rapò avèk Pierre Espérance. Mwen pa t janm ba yo enpòtans. Paske se de moun, m pa bay moun sa yo enpòtans. Mwen sa yo pa t janm rive sou mwen. Paske mwen menm, tout moun se jan yo rive. Rapò fanm ak gason?
Wi, gen de moun. Enan se sa wi, mwen te pran sa.
Bon m ba w, bon m ba w. Gen de moun, gen de moun, gen de gwoup politik. Mwen m ap di sa. Gen de gwoup politik tankou SDP. M pa di tout manm SDP. Tankou Marjorie Michel m pap janm site non l nan sa men André Michel a la tèt li gen moun li don Valessa Paul m site 2 non ki tanmen yon kanpay denigreman konsa kontre mwen ap site non m avèk Pierre yo fè sa yo fè l epi yo voye bay la epi Le banm banm di nou. Depi plizyè jou plizyè moun ap voye demand zanmi bay marim. Moun sa yo lè marim gade se de moun ki gen non yo pa gen non yo yo kreye non yo kreye bagay epi se de moun ki ap pibliye sèlman bagay André Michel. E depi plizyè mwa. Y ap ekri m an prive, chak sa m ekri y ap ekri sa anba l, y ap y ap site non m, y ap y ap fè sa. Yo fè sa. Epi kounye a yo voye bagay la ba Teriel, yon moun w ap di ou te zanmi, pou Teriel pa gen kwi kòm gason, kòm yon moun ou di k te zanmi w pou pa ka di m ke t sa men tèl tèl bagay men sa m tande men sa m tande. Kounye a yo pran l ou lage l sou Facebook pou l fè dega. kel fè avèl la. Mwen map di Teriel map di Teriel bòn chans e kontinye ankèt la e mwen menm map tann rezilta ankèt la fòk rezilta ankèt la sòti paske Teriel paka panse l kapab jwe ak entèlijans moun konsa. Teriel paka panse l kapab jwe avèk lespri moun konsa. Fò rezilta ankèt la soti si se yon ankèt wap mennen mwen menm fò m pale nan ankèt la. Se sa m te di nan dosye Shelton Sanon ki fè m pran pozisyon an. Se paske m wè se pa yon travay jounalis kap regle kontrèman a sa l vle fè moun yo kwè. Li lap fè yon plon gaye lap pale tout bagay. Ou di wap mennen yon ankèt Rapha, ou menm ki jounalis. M konnen tou, fò m di sa, Marie Raphaëlle konn sa trè byen, ofisyèlman nou konnen gen yon sèl jounalis anketè kap travay sou teren an, li rele Milo, Milfort. Se li menm ki spesyalize nan kesyon ankèt an Ayiti. Ok, ou di wap mennen ankèt, men se jounalis nou ye, nou konn sa ki ankèt jounalistik. Ou konn. Metòd pou yon moun suiv pou mennen yon ankèt. Ou mennen yon ankèt, ou di w ap mennen yon ankèt sou yon dosye, gen yon seri de dokiman enpòtan dosye a, yon seri de videyo, yon seri de son de dosye a, ou pa genyen ou vini w ap kale w nan w ap mennen ankèt. M pa ba w, m pa ba w kowòm, m pa janm pale avè w sou dosye, pa gen yon fwa m rele w, tout lè l ap pale de dosye a, mwen toujou pale avè l men m pa janm pale sou sa avè l. Kounye a ou kanpe w di ou pèdi zanmi nan dosye a. Epi anvan li ekri bagay kidnaping nan fòk mwen di sa tou. Misye sible moun lakay mwen kwadèboukè. Li di mwen te anba bouch gang, li ensiste sou Duval, li fè moun lakay mwen enkyè, ap plenyen, ap pale tout jounen, moun yo pa vle ke pou dè bandi pou moun ap vin poze yo kesyon, vin fè dè bagay sou yo paske ta gen jounalis ki ta abite nan zòn nan petèt yap chèche. Se pa posib. Konpòteman iresponsab sa. Mwen menm, mwen menm kòm moun, mwen menm ki respekte moun, gen yon seri de bagay m pap janm rive nan limit sa yo avèk Theriel. Men mwen menm mwen di Theriel mwen konprann e m ap tann rezilta ankèt sa a. Fòk Theriel bay li, li pap blofe moun pou l di l pap bay rezilta. Fòk li bay rezilta ankèt yo. Fok li vin avè kote mwen te fè kidnapping. Son bagay ki extrèmeman grav wi. M sonje sa, se on samdi Ketya. Yo kidnape Telor On samdi m pale, m pale, e lè w rele m pou w di m koze sa. E mari w te sou, te sou machin. Yo janm te remèt nou machin nan? Ok.
Yo pa remèt nou machin nan. Se Yandi Frantz Fidel a la fin ki te fin fè deal la avè nou. Jiska mentnan nap peye pou kidnapping nan. Epi pou Theriel, ti vagabon nan bagay politik panse yo ka vin souke maryaj mwen. Se pa serye sa. Misye antre nan intimitem.

Gad Pou kouman nou travay sa li enbesil. dil Wi mwen te zanmil Mwen di misye mwen pat janm zanmil Mwen pat janm zanmil se li menm ki te zanmim Li te Vyolans. zanmil men mwen menm mwen pat janm zanmil On moun ki di on moun ou te zanmi on moun Gon bagay yo di sou ou o mwen fò ta gen rekil pou poze tèt ou kesyon pou di si moun sa ap di sa Bro di w mwen fè kidnape marim pou azil wi em pa fè azil non Misye se youn nan moun kap kontaktem pou m ba l kontak kòman m fè deplase wi. Mwen di l men tout sa pou l fè wi. Epi li ekri bagay la wi. Li ekri l kanmenm. Misye ekri l wi. Men se pa sa. Sa vle di yon moun kounye a ki petèt k ap suiv Teriel, m pa konnen pifò moun k ap suiv yo mwen se de moun tèt anba ki pa gen pwob, ki pa sèvèl yo m pa konn sa yo itil yo. Yo pa ka poze tèt yo kesyon epi se yon moun de yon moun depi depi l di yon bagay ou kope anfas li ou pa bon moun. Bon o mwen fom pran rekil komante pou moun poze kesyon sou sa w di l pa bon moun nan. Kounya misye di mwen fek kidnape mari m pou azil e m pa fe azil. M pa fe azil.
Azil azil pa konn fet an ayiti azil la si w se ayisyen ou an ayiti ou pa ka fe azil la an ayiti non. Se nivo sa pou w we moun kap di l jounalis lan wi. Kont mwen mwen pa konn sa yo fè avèk tèt yo.
Sa vle di mwen menm franchman. Sa vle di Ketya kite Ayiti l pati a on on kont on anlè kòman di m byen tèm nan tanpri m pa fò ou rive ou gen kontra travay ou m wè ou gen ou gen. Mwen deplase kòm travayè kalifye kòm pwofesyonèl nan kad travay pwofesyonèl m gen yon kontra travay avèk yon radyo Edmonton radyo dyaspora pou dezan. Kòm pwofesyonèl, m gen yon rezidans tanporè, mwen nan kad pwosesis pou rezidans pèmanan m. Se nan sa m ye, kounye a m tande tip la di m mwen kidnape mari m pou azil. Pawòl sa te reyèl. Ap bay rezilta ankèt la e sa p ap fini konsa paske moun pa ka jwe avèk figi moun konsa. Sa p ap fini. Moun pa ka jwe avèk figi moun. Se twò fasil. Kettia avek mari li telor kon te ale lwen avek dosye sa?
Byen sur ke wi Byen sur ke wi se pou Sof ke Kettia
Kettia Mwen menm mwen kom mwen mwen komanse edel nan rezilta anket la m komanse voye tout dokiman petet ya rive sou li m pataje dokiman pou l wè dokiman ya rive sou li pou l bay rezilta anket la. Ou poko si w gen dokiman ou poko ka mete yo deyò konsa ret tann anket la fini epi ou menm. Non men dokiman sa yo e paw e se se se. Men banm di w bagay. Se verite w paw kont verite e e e. Nan bagay mwen wè yo nan bagay mwen nan de twa ke m sot mete sou sou ekran la misye pa endekse yo dirèkteman piske l pa nonmen non w tout moun konn sa moun ki konnen w konnen sa avan l ap pale moun ki konnen l tou men li pa endekse non w kijan w fè konnen sa avan w ap pale. Li pa site nom m paske mari m pale avè l. Fò m di w se yon moun ki tèlman zanmi nou, zanmi mari m yo te lekòl ansanm wi. Se sa k pi fè m mal la. Ou konn wè lè yon moun ap fè yon pawòl, yon moun ap di yon bagay sou w, pito se moun deyò k di l w a di a moun nan e pale l ap pale. Men zè moun, lè se moun ki konnen w ki tare rad la met sou w, li pa ka pa bon pou ou non. Ou konprann? Misye konnen, se lè mari m pale avè l wi. Lè map gade repons yo m wè se de mwen misye ap pale wi. M pat vle kwè sa non. M di pi si se yon lòt moun ki te fè bagay la m te ka konprann men m di se pa Theriel. Theriel konin. Theriel di m pa pran pozisyon pou li. Nan kisa m pral pran pozisyon pou li la? Pou kisa m pral pran m pa konn sa w ap regle. M pa konn bagay ou ap pale Fednel ap di menm pawòl bagay la melanje m pa konn sa w ap regle. Ki pozisyon m pral pran pou ou? Mwen kanpe sou mwen menm mpa mwen pa pale de bagay sa yo avèk li em pa la avèl men mpa pale de sa avèl ditou se de pòs ke mwen fè sou bagay sa premye pòs sa se lè Rosie fè entèvansyon l nan emisyon ki sa nou vle epi mwen tag Cadet pou m di rnddh pa briding yon pòs konsa epi dezyèm pòs sa se lè Roody fin fè demonstrasyon kesyon e foto e screenshot yo se bagay byen fasil. Teknik pou dekouvri kòman yon bagay fèt, se bagay byen fasil. Se lè sa, 2 pòs sa yo sèlman m fè, misye twouve ke mwen atake l. O depi w atake l, ou pa dwat. Kliyè pa ka wè nan pa dwat mwen. Kòman m pa dwat la a? Kounya se lap veye vi privem kotem pase tanm m gen mari kounya sa vle di l antre nan maryaj mwen lap chèche pou li boulvèse maryaj Mwen mwen destabilize.
maryaj kokomil lan fini mal mwen bezwen fini pam nan bon mwen m pa mèt maryaj mwen mèt maryaj mwen gen yon mèt ki rele jezikri m pa mèt maryaj mwen se pa posib sa.
Bon antoulèka Gen kò. fè atake.
Vi prive m, mesye ap di m fè kidnap se pou l bay rezilta ankèt la, li p ap fè amalgam avè l, se pou l bay rezilta ankèt la pou l di men kote m te fè kidnape mari m, men kote mwen te fè azil politik, kounye a si w fè azil tout bagay ou fè Etazini, Kanada li sou sit imigrasyon ou pral gade men kote mwen te fè azil, men kilè m pati, men tèl bagay, tèl bagay se pou l pwouve sa. e se pou moun kap swivi tèt anba yo mande misye rezilta ankèt sa a.
Misye pral di li pat lonmen non. E sa l pral di wi, li pral di li pral di ke li pat kagou wi, li pat lonmen non. An li pat lonmen non, li konfime sa avèk mari m. Wi sa sa se li ak mari w lan telefòn men konnya la sou rezo sosyo yo lap di ke l pat kagou. Non se pou l bay li. Se pou l bay, se pou l bay rezilta, se pou l bay li. Sa vle di se la pou wè danje ki genyen nan yon seri de nèg ki gen mikwo nan men yo, ki gen odyans nan men yo sou rezo, konbyen moun y ap detwi. Se la pou wè sa. Ketya, ou te gentan vann machin nan, m gen enfòmasyon nou kontinye pandan nou Kanada ap peye machin nan.
Yon minit. Alo?
Alo?

Alo Ketia? Alo Rapha? Wi, mwen gen enfòmasyon pandan nou Kanada a, pas, n, alò, pa peye machin nan non, n ap ranbouse kòb la paske nou te, nou te deja vann machin nan. Byen sur ke wi, byen sur ke wi, n ap peye jou misye fè pòs la, jou vandredi li fè 2 pòs li yo, e jou sa a gon yon transfè k fèt wi pou n voye bay moun n ap peye machin nan, n ap remèt kòb la. Se jou, menm jou a wi. Dwòl de koyensidans. Misye, misye konnen, se youn nan moun ki tap ede m, ki te kenbe m nan moman difisil nan kesyon kidnaping sa yo. Paske m fè 3 ou 4 jou m pa janm dòmi, m pa janm manje. Bagay la tèlman, paske nou achte tikè pou n deplase, yo kidnape mari m, m ap konnen èske, ki sa k ap fèt, tout bagay ap pase nan tèt ou, ou pa konn kòman bagay la ap fini. Se youn nan moun ki te kenbe m, ki te, se youn nan moun aprè kidnaping nan,

Misye se zanmi nou wi men. Bon ou pa kache se ke misye se zanmi mwen konn a moun kap fè jwèl yo tout longè nan bagay ke yo pa konnen mwen fon ti pe kite kite moun yo regle afè yo paske men ketcha pran responsabilite l li di misye se zanmi l konn a lè ou gon zanmi Mwen menm mwen pat janm zanmi l li te zanmi m men mwen menm mwen pat janm zanmi l si l ka fè sa.
Enben si l estime ke li angaje ou pa ede l Nan ki sa ou pale Ketya nan dènye bagay li ye la yo. Sa ou vin di a. Tande sa li reproche Ketya. Tande, si w ap fè. Sa li bon zanmi l ye, se nèg yo. Bon m di w yon bagay. Si ou di m ap fè emisyon avè w la, w ap mennen ankèt sou yon dosye. W ap mennen ankèt ou, w ap chèche sous ou, m pa konnen yo. M pa konn ki sa k sous ou. Donk, ou gen verite ou, m pa genyen l. Se lè w vin la w pataje l wi. W ap di m, bon, m t ap mennen ankèt sou tèl tèl bagay, men, men, men, men. M ap tande l menm jan avèk tout oditè. Kòman m pral, ki sa m pral reya, ki sa m pral di? Ki sa m ka, m ka, m ka di, hum, ankèt ou a, li manke yon bagay. Ou gen tèl, tèl, tèl bagay, ou tèl sous ou te dwe kontakte ou pa kontakte l, pou l bay ankèt ou a fòs. Sa esansyèlman m ta ka fè kòm kòmantè. Men m pa konnen, w ap mennen ankèt ou. M pa konnen ankèt ou. Sèl sa m te di lè m pale avèk Rosie ki se zanmi m, sè m, makomè m, m di Rosie gon ankèt ki mennen sou dosye Sèl Johnson yo te kontakte nou Rosie di nan, m di o o m di gadon ankèt men kòmantè m fè men e pa sou rezo sosyal ke m fè l si w ap mennen yon ankèt tout sa ki konsène nan ankèt la ou ale nan ankèt la tout ti kwen tout ti detay pou ale. Sa pa ou pa fèl mwen menm wap fè afè w ou regle koze w regle koze w men kounya w di m pa sipòte w m pa wè nan kisa m ta pral sipòte w kounya w di se paske m konn al fè jounen nan biwo Pyè fò m ta pran pou li ki fè m pa sipòte w kounya wap veye kote m al pase jounen m pase jounen m kote m vle e kote m vle m pase jounen m wi gad on koze mezanmi. Ketya, map kite w al mennen fiyèl mwen lekòl. Yeah merci beaucoup Fiyèl ou pat janm bon mwen. Ketia pa kite bagay sa bon m konprann ou se fi ou ye sitou lap yon ti jan trakasew vrèman men sitou lè se bon zanmi w kap kap pale bagay sou rezo sosyo li yon ti jan konplike vrèman paske ou rekonèt ke misye mwen menm si ou rekonèt misye se zanmi ou zanmi koup lan ni ou menm ni mari ou Bagay la ralenti an konplike. Bon, misye fache le fèt ke. Bagay bagay la sakaje, li sakaje. Le fèt ke ou pat bal apui ou lan batay lap mennen la. Wi, m pa m pa bal apui, fò m ta pran pou pou pou pou Pyè, fò m ta di, fò m ta dat, mwen atake l. Kisa m di de li mwen atake l mwen pa konnen.

Nap tann rezilta ankèt la mwen se li map tann fòl vin avèl nap raple yo kidnape marim 13 out ti kèm gentan achte depi 10 out poum pati 31 out.
Li fè setè kat lakay ou wi ketya. Setè kat m pral mennen Winnie lekòl. Al mennen fiyèl mwen lekòl. Poto byen. Bòn jounen. Dakò mèsi bokou.
Nap tou pran poz la epi nap tounen talè.